Youn nan pi gwo kou Etazini pran nan men Iran la, se imilyasyon zam ameriken yo ap pran nan Mwayen Oryan. Endistri militè ameriken an pral peye yon pri chè pou sa. E Donald Trump, misye gen tout chans al anba kòd apre l kite pouvwa. Medam e mesye, gen de seri de peyi k konn achte kantite zam nan men ameriken, lè yo wè sa k ap pase la, yo p ap achte ankò. E gen anpil peyi ki gentan di yo menm, yo p ap envesti lajan yo nan sistèm de defans anti-ayeryen Ameriken yo ap vann, ap fè djòlè pou yo. Yo wè, si menm Ameriken k devlope pwòp sistèm defans li, l pa ka pwoteje baz li yo e pwoteje kèk alye l gen nan rejyon an, enben peyi sa yo tou di yo menm yo pral degaje yo pou kapab jere tèt yo. Enben tout sa kap pase la se desizyon Prezidan Donald Trump te pran. Gen yon ti pwovèb ki di sa w fè se li w wè, sa w plante se li w rekòlte. Lèzetazini tap founi Ikrèn enfòmasyon sou ansanm de bagay ke Larisi genyen pou te kapab fè Ikrèn detui yo. Ebyen jodi an la, selon Washington Post, la Risi ap bay Iran de seri de enfòmasyon sou plizyè sit militè enterè Lèzetazini nan Mwayèn Oryan. Ebyen, ransèyman Ris lan kanpe bò kot Iran e se pi gwo bagay yo te kapab bay Iran kòm èd. Yo pa voye zam non, men bay enfòmasyon di men kote tèl bagay ye, Imaj satelit yo bay tout pozisyon kote de seri de zam ye. Ebyen aktyèlman la Iran anonse yo detwi plizyè sistèm rada sa k pèmèt ou detekte misil lan, dwòn nan, elikoptè a lè l ap vini depi lòt bò ebyen Iran li gentan detwi. nan plizyè peyi e y ap kontinye frape pandan Etazini fè konnen yo redui kapasite Iran, majorite lansè misil li yo, yo gentan frape yo, selon enfòmasyon, nenpòt 58 pousan yo ta detui ladan yo, enben Donald Trump pandan l ap pale konsa, bagay yo se mal y ap vin pi mal. Genyen cnn ki konfime Izrayèl te lanse plizyè atak e imaj yo m pataje yo tou, n ap kapab gade yo nan gwoup la, men Izrayèl ak Etazini te frape plizyè kote sou teritwa Iran an. Objektif yo se detui tout sa k gen rapò ak rejim nan e atake kèk kote. Izrayèl li menm anba gwo bonbademan Iran kontinye ap frape Tel Aviv avèk de seri de vil tankou Haifa e Izrayèl pa sispann bonbade Liban. Gen moun ki di poukisa Liban potko prèl rantre nan gè a? Se pa peyi Liban k rantre nan gè a, men se pito yon gwoup moun k ap viv sou teritwa ki se pwo-Iran, ebyen moun sa yo se alye Iran, yo deside lanse atak la. Se kòm si yon gwoup moun ki nan yon zòn la, ki di y ap frape yon lòt kote pandan se tan, se pa tout zòn nan nèt ki leve nan gè a. Avan m ba w plis detay, m ap mande w menm ti sèvis la. Peze bouton like la, pataje emisyon an, se ekstrèmeman enpòtan pou w kapab ede fanmi an grandi. Mwen menm map kontinye baw enfòmasyon. Mwen toujou pibliye videyo chak jou sou sa kap pase nan gè a e m jwenn anpil moun ki di m yo jwenn aksè pou rantre al gade videyo yo. Ou menm ki poko abòne avèk chanèl whatsapp la, li fasil pou w fè l. Wap sèlman desann nan deskripsyon videyo a nan link sa kote k make WhatsApp wap jwenn li oubyen siw sou Facebook nan deskripsyon an tou wap wè link ki make WhatsApp la depi w klike sou li lap voye w egzakteman la epi wap klike sou ti pati vèr la e lap voye w sou WhatsApp wap annik abòne pou kapab jwenn tout lòt videyo nou yo. Ann avanse avèk enfòmasyon yo. Medam e mesye, atak yo la retounen pi rèd. Etazini, Izrayèl te gonfle ponyèt yo pou t al frape teritwa Iran. E yo frape. Ke cnn nou wè konfime l la, Izrayèl sot mennen plizyè vag frap a grandechèl sou enfrastrikti rejim nan. Ebyen, selon yo menm, y ap detui tout sa ki se senbòl rejim nan, tout sa ki gen rapò avèk rejim nan. Ebyen, Iran li menm, chak fwa yo fin frape l, li frape yo pi fò. Dayè, Izrayelyen yo, anpil ladan yo pa kontan pou gè sa a. Gen di yo pa wè rezon pou gè sa deklanche. E Donald Trump poko menm wè on ka devan sa Iran gen pou fè. Paske Iran te di yo pral kòmanse itilize zam ki pi brital yo nan dènye jou yo. Yè la Iran tire yon misil ou byen lanse yon misil. Misil sa se tankou on grap ti wòch kap vini. sistèm defans pa t ap kapab fè anyen e l al frape sib li. E Iran lanse plizyè lòt atak jodi a ankò, videyo m kòmanse lage yo sou gwoup WhatsApp la w ap jwenn yo talè e gen moun ki poko abòne al fè sa pou w kapab gade yo e m ap gen lòt ankò m pral lage. Ebyen medam e mesye atak yo la yo kontinye ap fèt. Iran wap manman e jodi an bay 7 jou Depi gè a te lanse, demen samdi an ap bay 8 jou depi batay la rèd selon plizyè responsab ameriken, menm si Donald Trump ap di w li te prepare gè sa pou plizyè jou, non, objektif li se te elimine Gid Siprèm nan e tou atake kèk kote sou teritwa Iran, apre sa pou di kòm yo elimine Gid Siprèm nan epi pèp la ta pral leve fè rès travay la. Se te byen konte, mal kalkile. E Donakchon manke bon wi. Misye manke bon sou Iran wi. Nou sonje nan fen mwa desanm pou antre janvye, te gen yon gwo manifestasyon atravè peyi a. Ou wè si se nan moman sa, Donakchon elimine Gid Siprèm nan, pandan pèp la san l te tou cho. petèt sa Donald Trump ap pran la li pa tap pranl paske nan moman pèp la te nan lari kraze brize ke te gon gwoup moun ki soulve yo kont rejim nan ebyen sa te kapab pèmèt kouran mouvman sa rale lòt moun epi bagay la te kapab chavire men Iran gen de seri de moun entèlijan byen rapid yo gentan netralize ansanm de moun ki tap fè manifestasyon e mete tout bagay sou kontwòl. Donald Trump, misye al fè aksyon an nan moman kote Gid Siprèm nan ak ekip li te gentan bay popilasyon an anpil verite sou manifestasyon ki t ap fèt la e yo montre de seri de imaj e yo bay ase prèv kote se oksidan ki te peye de seri de moun vin tire sou manifestan yo kòmkwa se rejim nan ki t ap tire. Ebyen Gid Siprèm nan, misye. Kòm tout paj ofisyèl yo konfime l mouri e menm Iran konfime l mouri, men misye son nèg, son stratèj. Misye te bon anpil. Yon nèg ki ta renmen kanpe anfas towo sa yo, ou ta sipoze. a aprann tout strateji misye yo, al etidye tout plan batay misye yo. Mesye, kanpe anfas Etazini, fòk ou, fòk ou konn panse wi. Etazini vle di sa l vle di an, e nou wè kòman yo bay anpil peyi pwoblèm nan mond lan. Wè Iran fè rezistans lan. Ebyen sa kap pase kounya la, nou konnen Iran pa gen anpil satelit e la Russie son bèt nan bagay sak rele satelit la. Ebyen imaj satelit yo pèmèt ou kapab detekte de seri de kote bagay ye. M pral ba w egzanp. M prale Ayiti avè w pou m kapab moutre w sa map di w la. Ok, ann pran egzanp, sa se imaj satelit la. Men, sa e pou sivil wi, m ap montre w la. Bagay sivil itilize, nenpòt moun kapab itilize sa. M ap pale w, pa militè a menm. Pa militè a pi sofistike, imaj yo pi lwil, yo pi bay toujou, sa e di son lòt bagay. Wè la? Ann di sa se la Risi kap ede Iran li vle bal enfòmasyon. Ann di l bezwen frape yon bagay sou teritwa ènmi an la. Li di w ok ale tèl kote wap wè ènmi an gen tèl bagay men kote li gen gaz li yo depi w frape gaz la pral gen pwoblèm wap di desann la pa egzanp mwen pòtoprens la wap di l gen 3 tèminal vare Men distans li ye avèk tèl vil ou genyen. Li anviwon 1000 kilomèt. Depi ou pwograme dwonn nan ou al frape l, l ap, depi ou lage l sou sa nan mitan, 2 sa sou kote yo ap detui. Epi, se konsa frap yo ap fèt wi. Apre sa, yo gen dwa gade yo wè kèk kote ki gen sit militè, yo di ou ale tèl kote, w ap wè la gen yon sit militè oubyen gen kote yo sere avyon, fè tèl frap tèl kote. Ebyen Iran ki gen kapasite pal lè la Russie ap bal enfòmasyon sa yo te sou baz pwogram se pa mwen ki dil se Washington post ki konfimel e nou kapab al verifyel ebyen medam e mesye Washington post fè konnen Iran la jwenn bon jan ti bagay nan men la Risi. Se pa zam yo voye ba li. Sa rele enfòmasyon. E se sa Lèzetazini ak plizyè peyi sou kontinan Ewòp la fè pou Ikrèn pou te vize de seri de bagay sou teritwa la Risi. Se karma kap frape neg yo la. Humm. Neg yo tap Fe konplo kont la Russie jodi an la Russe yo ki se alye Iran bay Iran asistans nan fason yo we ki kapab pi senp. Pa bliye. Menm si w we Etazini li menm avek lot peyi yo lib pou kapab bay Ukraine de seri de bagay. Men si se la Russie ki fel kounya la ou pral tande yo di w yap sanksyone la Russie. yo pral envante de seri de sanksyon pou kapab fini avèk ekonomi Ris lan. Putin te ka pa gen pwoblèm pou sanksyon yo men e pèp la k pral peye sa? Misye oblije pridan. Anplis Iran tou, li pa twò nan nesesite kounya, li gen ase bagay nan men l pou l frape. E pi gwo bagay k ap tiye Etazini la, e yo admèt sa, se dwòn Iranyen yo ki ap ba yo gwo pwoblèm. Yo vin rive yon moman yo pa ka ap itilize misil ki koute twò chè pou ap detui yon dronn ki koute mwens ke 50 mil dola. Ebyen Lèzetazini deja ap fè kontak la pou wè kòman li te kapab jwenn dronn entèseptè. Pa egzanp, si w ap gade nan men sitwayen sa, son drone entèseptè li kenbe l epi tou ou voye l la l frape anba vant gwo drone nan otomatikman l frape anba vant li l ap tou eksploze avan menm li rive sou sib ou te voye l la ebyen etazini pot ko prepare pou gè drone sa gè modèn nan e iran li menm tout lè etazini ap devlope gwo pot avyon ki koute plizyè milya iran menm ap devlope ti drone ki koute 30, 40, bagay mwen chè ki kapab fè gwo koze. E jodi an la, pòt avyon ede Etazini vre, paske li pèmèt yo kapab dekole de seri de kote. Men Iran li menm, avèk dronn sa yo, ki pa koute l trè chè e l kapab fabrike yo rapid, yon pòtavyon kapab pran plizyè ane pou fè l, e gen de seri de zam k ap pran w plizyè ane, Iran menm nan yon jou, nan de jou, l ap gentan gen yon kantite dwòn, e pa mwa, l ap gentan gen dwòn pou l bay anpil pwoblèm, e malgre y ap goumen la, y ap pwodui ni dwòn ni misil. Ebyen, Lèzetazini, medam e mesye, lè m di nou l gen pwoblèm minisyon an, humm, se pa foulay non. Dapre Reuters ki se yon medya ameriken, Kore di Sid, ebyen militè ameriken yo ap diskite sou transfè misil Patriot pou kapab itilize nan gè Iran an. Ebyen misil Patriot yo se de misil ki pral itilize nan sistèm de defans. anti-ayeryen yo pou kapab bloke dwòn e misil Iran ap lanse yo. Ebyen Etazini oblije pral retire sa l te genyen nan peyi Kore di Sid. Ebyen Kore di Sid, nou konn kote l twouve l, banm moutre nou li, ebyen Lèzetazini ap debarase sa l genyen pou kapab ale fè gè a. Paske bagay la sanse mangonmen. E se sa wi. Lè w pa tande, men li. Men li, men Kore di Sid. Ok? Kore di Sid, South Korea. Men kote li ye. E pi, gè a fèt nan zòn nan la. Mwen montre w. Men Kore di Sid la, men kote gè a fèt nan Iran. Kore di Sid, men Etazini pral oblije retire anpil minisyon. Se Iran pou te fè nou wè gen anpil bagay yo te konn ap di nou se folay wi. Sa vle di pou mwen menm m panse Etazini gen de seri de chanm kay oubyen de de seri de depo ki tèlman gen bagay nan men l. Kote menm mouch pa ka vole non. Eben jodi an la, hum, yo gen pwoblèm. Ou pa wè lè Etazini fè yon kontra avèk yon peyi, yo pa tou ba w tout sa w bezwen yon sèl kou? Yo di w y ap ba ou yon kantite nan premye ane sa, nan dezyèm ane a y ap ba w yon lòt kantite. Pa egzanp, si w kòmande 50 avyon, si w kòmande yon kantite misil, yo di w y ap ba ou 20 nan fen ane sa. 50 petèt nan lòt ane a, paske yo pa gen yo tou la. Enben, nan plede vann, yo epuize stòk yo. E Donald Trump akize Joe Biden ki ta founi Ikrèn pil bagay sa yo. Se moman la a, humm, si Etazini ta nan gè avèk yon lòt peyi k gen bagay nan men l, bagay la t ap difisil pou li wi. Sa ka rive yo adapte yo rapid pou kapab ranplase Sa k pèdi men, se youn nan gwo gwo bout tonton pwoblèm. Ou konn sou ki sa Etazini pral mize la? Sou alye yo. Yo pral fè alye yo ede yo pou kapab ede yo jwenn minisyon e menm patisipe nan gè a. Ali Khamenei te konn sa l t ap fè a e misye tèlman te byen prepare. met respè sou misye. Ebyen, Iran, pa bò kote pa l, medam e mesye, Iranyen yo fè konnen yo detui sistèm defans, rada ak plizyè lòt bagay ankò. Daprè enfòmasyon yo, medam e mesye, Iran lanse plizyè vag atak sou baz militè Etazini genyen nan Kata, kote yo detui rada pou Etazini, yo detwi nan Emira Arab Uni e yo kontinye ap detwi nan Jòdani e gen plizyè lòt peyi la ki sou gwo menas. Kata, Kowèt, peyi sa yo sispann avèk kesyon pwodiksyon petwòl la. Yo fon kanpe. Akoz Iran ap plede atake bagay sa yo, eben peyi sa yo ki te bay Etazini mete baz militè, Iran atake tout kote, eben kontinan Ewop la pri petwòl la, pri baril petwòl la ap grenpe kounye a l ap pran direksyon 90 dola, yon bagay ki pa t menm tout kòb sa. Jou pase yo l te moute nan 80, kounye a l gentan ap franchi nan tèt 90. Sa vle di, gè a poko menm gen 8 jou, demen si Dye vle k ap ba l 8 jou, Ou wè, sa kòmanse gen gwo enpak. Ebyen, gon pakèt peyi k te voye jete byen lwen Larisi, k te di yo pa nan fè kesyon komès avèk Larisi, y ap mande Larisi achte petwòl. Ebyen, peyi k pran pi gwo kou se End. Nou konnen End, pa jou, bezwen anpil petwòl k ap sòti nan Mwayenn Oryan, sitou nan peyi Gòlf yo. Ebyen End li menm apre presyon Donald Trump t ap mete sou premye minis End lan, li te oblije anonse ofisyèlman ke l redui kantite petwòl li konn achte nan men Larisi malgre se alye BRICS pou l te kapab pa mete ase lajan nan men Ris yo. Jodi an la, menm End sa vle tounen achte nan men larisi an kantite paske peyi sa yo si yo pa gen petròl pou fonksyone se di tout aktivite paralize. M pa konn si w konn ap gad kèk imaj pou wè nan peyi End kantite moun ki gen e se peyi ki gen plis moun sou latè. M pa konn si w konn gade kòman machin ap pase tout kote tèlman machin yo anpil. Sa vle di si pa gen gaz la endistri yo p ap ka fonksyone, De seri de bagay pap ka fèt e menm la chine tou kòmanse ap plenyen anpil eben blokis sa iran mete la nan de twa dòmizan li pral gen konsekans sou mwen sou ou sou plizyè lòt moun ou menm kap viv etazini ayiti repiblik dominikèn brezil lòt kote. li pral gen ti enpak sou ou. Sèl sa k kapab pèmèt li pa fè efè l te gen pou l fè a, se akoz petwòl Venezuela. Jodi an la, petwòl Venezuela ke Etazini gen kontwòl li an, ou wè Etazini konn sa l fè? Avan l atake Iran, li asire l li gen kontwòl petwòl Venezuela. Piske yo pral bezwen petwòl pou yo fonksyone. e kounye a yo pral eseye fè stil avèk petwòl la, yo pral di men kiyès yo kapab bay li, men Iran di yo pap kite petwòl pase e yo gentan frape yon bato ki tap pote petwòl maten an la. Paske blokis la, se yon entèdiksyon total. Jwèt la mangonmen. Ebyen, pi gwo koumdediw Etazini pran nan men Iran, se moutre feblès zam Lèzetazini yo. Iran moutre sistèm defans Patriot la, Thaad la, lòt yo pat janm si pwisan ke sa, jan yo te konn vann yo a. M pral moutre nou yon imaj. Pa egzanp, sa se yon rada. Sa n ap gade la, nou wè yon sèk ki fèt tankou blakatòks. Chak ti kote ou wè ti pwen vè yo, se la gen yon bagay k ap vini. E chak tras sa yo di men a ki distans bagay la ye. Ebyen, gri sa w ap gade tankou yon gwo antèn nan, se rada la k pèmèt ou kapab detekte si avyon an ap vini depi lòtbò w ap tou wè l. E sa k rele transpondè nan avyon oubyen nan elikoptè a ki pou di men mak li, men ki ane l fèt, men kiyès k ap pilote l, men ki bò l soti, men ki bò l prale, enben, yo mete yon bagay ki rele transpondè, depi w aktive l, rada la, li menm, l ap tou di, men tout sa ki nan bagay la k ap vini an, an palan de aparèy k ap vini an. Ebyen, sa se pati rada kote pou detekte a, men pati kote ki pou frape sib la. Pa egzanp, lè rada la fin kenbe imaj la, pou kapab. frape sib la, ebyen sa se batri an, gwo bagay nap gade la ki gen plizyè misil ki kanpe la, ebyen se li k pou lanse misil al frape, si son misil kap vini lap frape misil lan poul kraze l depi nan wout, si son avyon oubyen yon elikoptè depi nan wout lap kraze, ebyen Lèzetazini pou kapab fè bagay sa yo, chak fwa plizyè dron lanse, yo oblije ap depanse anpil lajan pou wè kòman yo te kapab bloke. Dronn sa yo, medam e mesye, kap plede vin frape lakay yo. An gwo, tonton an tap bat kò l, jodi an la, li nan bòl grès li. Se sak rele mache chèche, pa dòmi san soupe. Ebyen Map kontinye ba nou enfòmasyon, mwen gen lòt videyo map pote pou nou ankò e videyo kote frap yo ap fèt la yo nan Chanèl Whatsapp la Al gade e dim sa w panse ap vrèman fè nou plezi Sonje abòne pou w kapab jwenn tout lòt videyo.